Nou kapab di emisyon jodi a s on ti kado kòm nou an debi dane, s on ti kado ke n ap pote pou konpatriyòt nou ayisyen, s on ti kado ke n ap pote pou tout moun k ap tande, k ap gade Renesans. Nou pral pale de devlopman pèsonèl e n ap trete yon ti aspè nan devlopman pèsonèl la, men pou dòt moun yo kapab di aspè sa ke nou pral trete jodi a, se yon aspè ki ase gran, ki anglobe bokou de choz. Men jist avan dale pli lwen, jist avan dale pli lwen, nap di ke

Toujou Miss Nadia ki ansanm avèk nou. M pwomèt nou trè byento m ap fè nou wè Miss Nadia akote m nan emisyon an. Pa vre? Ok, men Miss Nadia se li menm k ap jere kamera a pou filme emisyon an pou nou. Donk m ap tou di nou sa, si nou wè dèfwa imaj yo kwochi, si nou wè m manke ekleraj, konnen ke se Miss Nadia ki mal jere kadraj la, se Miss Nadia ki mal jere ekleraj la. Donk, Miss Nadia responsablite w nan men w followè yo ap konnen lè m mal pase se yo k fè m mal pase ok trèv de plezantri chè followers e chè telespektatè e telespektatris nou sòm an 2026 e mwen estime pou demare veritableman lane 2026 nou devon kòmanse par nou panche sur nou menm, sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement de notre environnement. E lè nap pale de devlopman pèsonèl, li vle di tout sa yon endividi, yon moun dwe fè, oubyen tout sa yon moun kapab fè, poul soti nan yon pwen A nan lavil, pou l arive nan yon pwen B, yon pwen D, yon pwen X, yon pwen Y. Sa vle di, tout sa moun nan kapab fè pou li menm pou l evolye, tan sou le plan materyèl, sou le plan sosyal, ke sou le plan espirityèl. Jodi a, nan premyè edisyon dezyèm sezon sa a, nou pral fè yon ti chita sou le cycle de la vie. Chè telespektatè e telespektatris, nou tout konnen pa egzanp si n ap pale de sikl, nou gen yon sikl de 24 è pou yon joune, nou gen yon sikl de 7 jou pou yon semèn, nou gen yon sikl iregilye de 30, de 31, de 28, 29 jou pou lè mwa e nou gen de sikl pa egzanp de 60 segond pou

ki gen yon rapò sou lavi moun, sou fason ke moun ap viv. Jounen jodi a nou pral pale de cycle de 9. Lè nap konte chers followers, telespektatè, telespektatris, nou konte de 1 na 9 e a chak fwa nou rive nan 9, nap retounen nan 1 pou nou konte de 1 na 9. Le cycle 9 c'est un cycle naturel de la vie le cycle 9 c'est un cycle naturel dèk lè nap konte kèlkeswa nonb ke nap konte a nou kapab redwi nonb la kèlkeswa nonb ke nou te gen kèlkeswa kantite chif ke nonb la genyen nou kapab redui l a linite, sa vle di nou kapab redui l a yon sèl chif, li kapab ki konpri antre 1 nan 9. N ap raple nou ke mwen te pale de du nombre 9, lè m t ap pale de Ayiti, m t ap pale des mystères du nombre 9, m t ap montre nou ke 9 la kapab swa yon miwa swa yon twou nwa, men se pa aspè sa nan 9 la ke n ap trete jodi a. La n ap trete de cycle e de vibration. N ap trete de cycle e de vibration e apre emisyon sa a, m konn anpil nan nou pral pran ti kaye nou, anpil nan nou pral pran kreyon nou oubyen plim nou pou nou kalkile e pandan n ap kalkile, n ap reflechi sou tout sa n pral fè. Mwen estime ke li enpòtan, enpòtan pou sa m konnen an, pou m pataje l avèk nou. E nan emisyon Renesans, se sa ke m fè. Gen anpil konesans ke m posede, se paske m gen lòt konesans ki pèmèt mwen dekouvri yo. Sa vle di, lòske ou son moun ki sou yon chemen kèlkonk, yon chemen de konesans, m pa bezwen fè okenn diferansyasyon,

ki ekstrememan enpòtan, paske l pèmèt ou, pandan w ap obsève, ou ka detèmine, pa egzanp, ke, ok, lalin, men nonb de jou ke l gen nan premye katye, men nonb de jou ke l gen nan anjibez, men nonb de jou ke l gen an plèn lin, e men nonb de jou ke l gen an nouvèl lin. Donk sa yo, se obsèvasyon. Tout sa ki eskri, tout bagay ki ekri sou l'astroloji, se pa obsèvasyon ke yo fè. E gen yon obsèvasyon tout patikilyè ke mwen menm mwen fè se 5 dènyè zane, pou m pa di, pou m di se, wi, se 3 dènyè zane, mwen dekouvri, mwen dekouvri ke nou menm chak moun kap viv li vibre sou yon nombre et ce nombre est compris entre 1 à 9 et jodi a mwen pap pale de mètre nombre pou moun ki frian de numeroloji mwen pap pale de mètre nombre kès ke sela ve dire

E yon sèl de le kòmansman. E yon son gwo enèji, pa egzanp pou moun ki konn kondwi machin yo, ou pa ka demare machin nan si w pa mete l sou premye, sou premye vitès la, paske premye vitès la son vitès ki lou, son vitès ki pèmèt ke li kapab rale tout fòs motè machin nan pou l pouse machin nan. Donk la vibrasyon 1, son vibrasyon de kòmansman, son vibrasyon d'initiative, e se poukwa yo konekte 1 avèk le solèy. Yo konekte 1 avèk le solèy. On moun kapab vibre sou 2, on moun kapab vibre sou 3, on moun kapab vibre sou 4. Mentenan ou pral di m, kilè on moun ap vibre sou 1, kilè on moun ap vibre sou 2, kilè yon moun ap vibre sou 3, etsetera, etsetera jiska vibre sou 9. Si w al nan kalkile chemen de vi, an tèm de misyon ke on moun genyen, ou pral kalkile chemen de vi an, nonbre ke w ap jwenn nan ki konpri antre 1 a 9, epi w ap konsidere lè mètre nonb ki se 11, 22 e 33, w ap ou pral gade ki sa yo di sou moun ki vibre sou sa yo. Aspè ki enpòtan pou nou nan emisyon jodi a, se sa k konsidere vibrasyon ane yo. Sa vle di, lòske ou adisyone 2026 li ba w 1, 2027 ap ba ou 11, men l ap ba w de tou paske nan aspè ke n ap konsidere nimewoloji a, nou kapab redui 11 a 2. E ensi de suit jiskaske nou rive an 2034 k ap vin ba nou 9 e lè sa nou pral rive an 2035 n ap di ki sa, n ap di 2035 se egalman un nouveau cycle.

ap ke nap viv la. Pa ekzanple nou an 2026 gen de moun kap vibre sou enèji 1 ebyen moun nan kapab obsève pa deta la m sot pale nou de obsèvasyon moun nan kapab obsève a chak fwa ke lap vibre sou yon ane ki 1 ki sou vibrasyon 1 Ki modèl konpòteman ke moun sa a li menm li genyen? Pa egzanp, gen de moun ki vibre sou 7, gen de moun ki vibre sou 9, gen de moun ki vibre sou 2, gen moun ki vibre sou 3. Chak moun pa oblije vibre sou menm frekans, sou menm nonb, donk ki pral fè ki sa? chak moun pral gen swa dè avantaj, swa dè dezavantaj selon ane ke nou trouve nou an. Mwen di nou ke chè telespektatè e telespektatris, ke emisyon sa a, se pou mwen yon kado ke m ap fè nou an tou debi dane. paske gen anpil moun k ap viv ki pa janm rann yo kont ke ane k ap chak ane yo, yo pa vibre menm jan sou ane yo. Ou kapab wè gen de ane ou malad plis, gen de ane ou viv an sante plis. Ou kapab wè gen de ane ou fè kòb plis, ou kapab wè gen de ane ou fè kòb mwens. Donk ensi de swit, gon Tout sa ki konsène lavi yon moun, tout sa ki enpòtan nan lavi yon moun, ebyen, li pa l, li pra l fonksyone selon vibrasyon ane moun nan. Li pra l fonksyone egalman swivan chemen de vi moun nan. Men kòm mwen p ap trete de chemen de vi, M ap trete de amonizasyon, m ap trete de senkwonizasyon ant enèji pèsonèl yon moun e enèji ane n ap viv lan, donk mwen p ap manyen kesyon chemen de vi. Sepandan, sa m ap di a, li gen yon rapò etwa avèk chemen de vi. Li gen yon rapò etwa avèk chemen de vi. Ou kapab jwenn yon moun ki vibre sou 9. Ou kapab jwenn yon moun ki vibre sou 9. Moun ki vibre sou 9 la, Tande byen sa m ap di nou an wi, menm si sik la kòmanse de 1 a 9, sik la pa moun sa kòmanse sou 9, pase moun sa vibre sou 9, donk 9 la vle reprezante le 1 pou li menm. On moun ki vibre sou 7, lè l rive nan yon ane 7, Ane 7 la, se ane kòmansman pou li. Se ane sa ki debite sik pa l la li menm. Ki vin fè ke menm si mwen menm avèk Miss Nadia nou la na viv nan menm nan menm espas, nou pa vibre sou menm sikl, donk sa vle di lè sik pa l la kòmanse, ou kapab wè ke sik pa m nan mwen menm, li pral fini. Ki pral vin fè ke dan le jeu de la vie, ou kapab jwenn de moun ki gen yon avantaj y la epi yon lòt moun ki gen yon lòt avantaj. Ou pral jwenn, ou pral jwenn pandan gen yon moun k ap monte, gen yon moun k ap desann. Donk, tout bagay sa yo, yo enpòtan. Sa m ap di nou an, m eksperimante l sou mwen deja. Kisa m konstate? Gen de zane, li bon pou mwen menm pou m pran dè inisyativ. Si m bezwen pran yon inisyativ k ap mache, swa tou natirèlman m ap wè m pran l m ap pran l nan yon ane kote sik pa m nan ap kòmanse e m ap pran l nan yon peryòd tou k ap pèmèt mwen avanse ansanm avè l.

pou m swiv cycle de vie pa m nan e kòm mwen ale vers le futur m di ok pou m kapab konfime ke sa m viv se 10 se 20 dènyè zane ke sa m ke yo kòrèk mwen remonte dans le temps m ale dans le passé donk dans le passé mwen remonte e pou si mes souvenirs sont bons jiskan 1998. Sa vle di ki sa? Si m fè tout ane ke rediksyon teyozofik nimerolojik lan bay 1, mwen wè ke apwoksimativman, mwen, lavi m, li ale nan tèl sans. Lè m rive nan ane ki 3, lè m rive nan ane ki 3, m gade mwen tout ane 3 yo, m ap konpare pase m pa bliye se si m ap gade nan tèt mwen, m gade tout ane 3 yo m di o ane 3 sa m te fè tèl bagay, ane 3 sa m te fè tèl bagay, tèl ane konparab avèk tèl lòt ane. Ap avanse toujou. M sonje m sot pran 2014 ansanm avè nou. 2014, m di, se yon ane 7. M di, ok, gen tèl evenman ki rive, m al chèche pou tout lòt ane ki tonbe, ki tonbe, ki adisyon an ban m 7. Kisa m, kisa m rann mwen kont? Ke chak ane ke adisyon an ban m 7, mwen viv apwoksimativman, hein, menm reyalite a. Menm reyalite a. Tout ane ki tonbe sou 8, mwen viv apwoksimativman menm reyalite a. Sou yon peryòd de 60 an, mwen kalkile ke reyalite pa m, reyalite pa m, se konsa ke li ye. E gen de detay ke m pa, m p ap ba nou nan emisyon an, m vle se nou menm lè n al fè kalkil yo, Lè nou fin fè kalkil yo, nou fè konparezon yo, epi nou pral rann nou kont ke evenman ki pase nan vi nou nan ane 5 yo, yo tout sanble, menm si yo p ap menm. Evenman ki pase nan lavi nou nan ane 8 yo, yo tout sanble. Men kisa l vin pèmèt ke mwen menm mwen fè lè m dekouvri sa, se te t an 2022 oubyen 2023, m pa raple m tèlman byen. Lè m vin dekouvri l, mwen remonte jiska 2038,

Mwen kanpe la, epi mwen konpare tout ane yo, mwen konpare tout ane yo, epi mwen wè ke jiska 2025, de 1998 a 2025, tout chif yo, yo ban m menm reyalite a de manyè apwoksimativ. Sa vle di, Si yon moun te fè m kado pa egzanp yon sòm lajan nan yon ane 5, chak ane 5 yo, m toujou jwenn moun ban m kòb. M pran yon egzanp senp ba ou. Si m te konn malad nan yon ane 4, mwen suiv nan ane 4 yo, m toujou malad. E kòm mwen se yon antreprenè, mwen swiv tout biznis men ke m kreye, mwen kreye yo nan yon ane, mwen kreye yo nan yon ane e, nan yon ane nèf se sa, m kreye yo nan yon ane nèf. Donk, tout sa ke m fè yo, m toujou gen yon vibrasyon natirèl, yon enèji natirèl ki vin jwenn mwen a chak fwa ke ane a tonbe sou 5, sou 1, sou 2, sou 3, sou jiska 9, a chak fwa ane a tonbe sou yon chif, mwen gen yon vibrasyon ki vin jwenn mwen, e lè m konpare l pandan yon peryòd ki ale sou pli de 30 an, mwen jwenn menm reyalite a. Sa vle di, si m konpare l sou yon peryòd de 27 an, mwen konpare l sou yon peryòd de 27 an, 27 plis 9 sa donn konbyen? Sa donn.

ki nan premye sik la, dezyèm sik la, twazyèm sik, katriyèm sik la, yo sanble. Ni de ki nan dezyèm sik la, twazyèm, katriyèm sik la, yo sanble. E jiska nèf. Mennan, ki sa sa pèmèt mwen an 2026, ou byen an 2020, kòm mwen an 2026, ki sa sa pèmèt mwen reyalize kounye a? E se sa nou rele lasyans. Sa nou rele lasyans, se lobsèvasyon. Lasyans ki sa l fè? Sitou lè syans sosyal e imèn ki sa yo fè? Yo obsève lè konpòteman nan lè kominote imèn. E lòske gen repetisyon de konpòteman sa yo nan lè kominote imèn, e byen, e byen, lè syantifik yo kòmanse teyorize. Ebyen, se sa n ap eseye fè avè w jodi a. Si w bezwen teyorize, ou bezwen teyorize fonksyonnman lavi w, ou pral fè kalkil ke m di w la yo, ou pral eseye konpare, e ou pral rann ou kont ke sou ki nonb, sou ki frekans ke ou menm ou vib ou vibre pi byen fòm di nou sa tou se pa sèlman e nan lavi a gen dè wo e dè ba a di ou pral gade gen de peryòd nan lavi ou enèji ou an wo a di wap reyalize anpil bagay epi gen yon ane ane sa li toujou menm ane a toujou menm vibrasyon an chak fwa ou rive sou yon ane pa egzanp sou ane 6 wap wè chak fwa ou rive sou yon ane 6 epi enèji a kase kaw epi ou kòmanse bese, ou kòmanse bese, ou kòmanse bese. Men gen anpil moun k ap di se paske yo devèn, se pa paske ou devèn. Ankò yon fwa, kòm mwen fè eksperyans lan deja, m ap eksplike w poukisa enèji ki t ap monte a l kase. Premyèman yo di tout sa k kòmanse fòk li gon fen. Donk sik la gon kote l kòmanse, gon kote l fini. Donk si sik pa w la tou ou menm, le cycle, Paola, li gen yon kote l kòmanse, li gen yon kote l fini. E avan l fini, se pa fini l ap fini, se tankou yon spiral asandan, a chak fwa ou retounen nan pwen inisyal la, il fo ke, nèspa, pou w pran nouvo spir lan, Foudètil ke w sibi yon asansyon. Foudètil tou ke w kite espas kote w te ye a, donk fè yon chanjman. Mwen menm mwen rele sa, nan yon langaj pli materyèl, yon viraj a 90 degre. Sa vle di ki sa? M ap mache la, m ap byen pwogrese, men m rann mwen kont ke m pral rive obou. Si m vle kontinye pwogrese, fòk mwen chanje de chemen, sa vle di ki sa? M fè fap, m vire a katrevendidi degre, m soti konsa, m fè konsa, oubyen m soti konsa, m fè konsa. Oubyen m soti konsa, m fè konsa, m soti konsa, m fè konsa. Nan tou lè sans, ou fè yon viraj a katrevendidi degre, e chak fwa ou fè yon viraj a katrevendidi degre nan lavi ou, li pèmèt ou pote de chanjman majè. Chak fwa ou fè yon viraj a 90 degre nan lavi ou, li pèmèt ou pote de chanjman majè. E lavi a kisa l fè pou ou? Li toujou mete ou nan yon sitiyasyon pou w fè bilan lavi ou. Lè w fin fè bilan lavi ou, ou di ok mwen mwen te soti la a, mwen rive la, men kòm objektif la se pou m rive lòt bò a, donk wout sa ke m fè a li te pèmèt mwen rive la m te byen pwogrese, men kòm se pou m rive lòt bò a, fodrèt il ke m chanje de direksyon oubyen mwen ogmante nivo a. Ok? Se sa. Gon gon peryòd lavi a pral boskile ou. Gon peryòd lavi a pral mete w nan sitiyasyon pou w reflechi. Gon peryòd lavi a pral mete w nan sitiyasyon pou w chanje de konpòteman. Donk lèzevènman malere de vòtre vi.

Tourne en boucle ebyen wap toujou trouve w nan yon sitiyasyon pou w aprann leson an yon ènyèm fwa plis 1. Sa vle di si nan yon ane 7 mwen gen yon ekip bagay ke m pèdi oubyen nan yon ane 3 mwen gen yon ekip bagay ke m genyen men fòk mwen aranje m lè m pral rive nan yon ane 7 pou m jere sa pou m jere pou ane 7 la pase m kapab fè sa yo rele tranzisyon an dous la. De mèm, fò m prepare m tou lè m pral rive nan yon ane 3, m konn ane 3 a toujou trè pozitif pou mwen, se de egzanp ke m ap pran avè nou, ane 3 a toujou trè pozitif pou mwen, ebyen ki sa m fè, lè m pral rive nan yon ane 3 ki sa m fè, mwen prepare m tou pou ane 3 a si l ap pozitif pou mwen, pou m akimile maksimòm de pozitivite, si l ap abondan pou mwen, pou m akimile yon maksimòm dabondans. Donk se sa yo, lòske ou konprann yo, telespektatè, telespektatris e ou followers, lòske ou konprann reyalite sa, ou kapab teyorize sou lavi ou, e lè sa, ou kapab pran desten ou an men. Men si ou pa janm gen yon moun, paske sa yo, ou mèt te fè inivèsite, pa gen okenn kote y ap montre w yo. fòk ou fè sa yo rele lekòl paralèl. Lòske ou fè lekòl paralèl, y a, y a des choses, hein, ke ou konnen, gen bagay ke yo montre ou. Lòske ou fè lekòl paralèl, lekòl paralèl la ba w posiblite pou w devlope entelijans ou, paske l ba w posiblite pou w devlope entuisyon ou. E lòske ou devlope entelijans ou, ou devlope entuisyon ou, ebyen ou gen des ide ki vin jwenn ou, ou gen des guides ke m kapab rele des guides spirituels ki mennen w bay konesans lan oubyen ki mennen konesans lan ba ou. Donk nou menm k ap tande m pou debi mwad janvye sa, pou debi ane 2026 sa, mwen envite nou

Kounye a lè w fin jwenn vibrasyon tout ane yo, ou ka fè men, ou ka fè l pou lè les neuf dernières années, lè sa pi fasil, memwa w pi frèch, ou kapab jwenn rezilta yo, ou kapab jwenn evenman yo. Epi, ou ka eseye remonte swa yon cycle de neuf oubyen de cycle de neuf ou avan, ou di mwens, epi kounye a lè w fin remonte le tan, pa w le pase pou gade evenman de lavi w yo, lè moman difisil ke w travèse yo, nan ki ane ke w te travèse yo, konbyen tan sa te dire. Lè w gade tout bagay sa yo, kounye a ou kapab fè de pwojeksyon pou sikl k ap vini an oubyen sikl ke w ladann nan. Pa bliye m di nou ke menm si ane a nou nan yon ane 1, pou yon lòt moun kapab se yon fen de sikl. sik pa moun nan kapab kòmanse ane pwochèn, k ap ane 1 pou li. Donk sa vle di ke ou pral wè ke nan chak, men sa k pi enpòtan, se ke chak ane sa yo, yo gen yon vibrasyon ke yo pote e gen yon jan ke vibrasyon sa rive sou ou. E w ap gade gen dè ane kote gen dè moun ki reyalize dè zèksplwa, dè bagay ekstraòdinè. Menm moun sa a, gen dotr ane,

Pa egzanp, sa nou rele pa egzanp la peryòd, lè zè dè pwason, vèso, se 2160 lane ke apwoksimativman ke yo di l dire. Men lè w fè 2160 se 9 li ba ou. 2160 lane se 9 li ba ou. Sèdi depi w rive nan 2160 lane, menm si li pa chanje egzakteman sou li, men faz de chanjman de peryòd la, de konstelasyon an, li demare. M te vle ke nan tout premyè edisyon de lane 2026 la, ki se dezyèm sezon emisyon Renesans, m te vle pataje sa ansanm avèk nou. Konnya jwèt pou ou, al gade pou wè nan ane ki 2 yo, ane ki 1 yo, kijan ou menm ou toujou vibre avèk ane yo, paske gen anpil bagay k ap pase nan vi nou, nou pa konsyan de yo. E se paske nou pa konsyan de yo ki fè anpil nan nou pase mizè. Gen de bagay ou al peye on moun pou moun nan di ou dè verite sou tèt ou, alòske Kreyatè a li mete anpil bagay a dispozisyon san w pa t bezwen on moun al di w kisa pou w fè nan tèl peryòd. M pa di dan tou lè ka li pa nesesè non, se pa sa m di. Men m di gen gen anpil bagay ke nou mande on moun pale nou de li ke nou menm nou te kapab jwenn yo pou kò nou. Jis gade kijan bagay la ap mache pou nou, kijan bagay la ap avanse pou nou, kijan l te konn pase pou nou, kijan l ap pase pou nou e an fonksyon de sa nou ka prevwa ki jan li pral, ki jan li kapab pase pou nou pi devan. Men, il fo konte avèk les aléas de la vie. Gen des événements ki kapab rive. Men malgre ou kapab gen des événements malheureux ki rive, w ap toujou jwenn satisfaksyon si ane sa a se yon ane ou te konn jwenn satisfaksyon. E sa m ap di a, li valab pou chak grenn moun ki egziste. E sa k valab pou mwen an, li pa valab pou Nadia. Sa k valab pou mwen an, li pa valab pou pitit gason m, Fegens Junior. Li pa valab pou Anne Gabrielle, pitit fi m. Chak moun gen vibrasyon pa yo. Chak moun gen vibrasyon pa yo. Donk, mwen ta swete ke nou eseye gade vibrasyon ane yo, al gade pa egzanp, alò sak pi enpòtan se pa vibrasyon pa w la, se pa chemen de vi pa w la, nan ka sa a sak pi enpòtan se vibrasyon ane yo epi gade kijan ou menm enèji pa w la kijan li toujou amonize, senkwonize avèk vibrasyon ane sa yo. Pa bliye ke ane a se yon peryòd de 12 mwa oubyen 365 jou kote ke ou gen pou evolye, ou gen pou reyalize de chòz, ou gen pou reyalize de plan de vi. Donk chak ane tankou kounye a la tout moun sou brezeng yo. Tout moun ap fè plan pou ane 2026 la jiska 31 desanm. Men lè w rive nan mwa da, lè w rive nan mwa davril, mwad me, gen yon pati nan plan an ke w te gen pou w egzekite a, si l pa egzekite, ou prèske di, o, sa a, m pa kwè m ap ka egzekite l ankò. Ou pral kòmanse fè yon ti sirswa sou li, ou pral kòmanse pran poz sou li. Pa kont, gen de pwojè ke w kapab gen, ou vle travay sou li, ou di, ok, menm si m pa ka reyalize sa yo, m ap fokis sou sa a. Men wè sa m sot aprann ou la a jodi a, Lè ou fin metrize l, lè ou fin konprann li, ou fin konnen l byen, ou fè ou fè obsèvasyon yo, ou fè etid yo, ou jwenn verite sa a ke m vin pote pou ou a, oubyen verite sa a ke m vin di w men ki chemen ou ka pase pou w al chèche l pou w konnen l lan, ou konn sa k pase? Ou p ap fè de pwojè oaza ankò. Lè w fin konnen sa m di w la, lè w fin fè tout kalkil yo, Lè w fin remonte le tan pou fè bilan vi w, pou gade ki jan ou konn konpòte w nan ane 3 yo, ki jan ou konn konpòte w nan ane 9 yo, ki jan ou konn konpòte w nan ane 6 yo, m ba w garanti, lavi w p ap pase menm jan ankò. Ou pa menm moun nan ankò, paske kounye a ou gen yon verite ke w vin konn sou pwòp tèt ou, e verite sa pral pèmèt ke ou planifye lavi w pi byen. Pa egzanp, si ou poko marye, w ap di tèt ou, Ane, tèl ane konn pote m, pa pote m chans oubyen m konn gen de movèz, de movè evenman ki rive m nan ane sa yo, m pa pral marye nan ane sa. Fò m chèche yon ane ki, yon vibrasyon ki pote m chans pou m marye nan vibrasyon sa. Èske nou wè, èske nou wè sa m di nou an? Èske nou wè sa m di nou an? Humm eske nou wè sam di nou an donk gen yon seri de vibrasyon ki mache avèw pi byen ke yon lòt vibrasyon gen yon vibrasyon ki mache avèw pi byen ke yon lòt vibrasyon pa egzanp gen de zanmi ki mande pou travay sou le plan materyèl Bon m paka di nou paske chak moun reyalite pa reyalite pa chak moun diferan de yon lòt. Gen de zane ki mande ke pou fè yon rekil sou materyèl pou travay espirityèl davantaj. Gen de zane ki envite ou ale vè letid, vè la konesans e la konesans pratik davantaj. Paske kisa? gen de konesans plis ou genyen yo, plis ou kapab reyalize dotre choz. Gen de peryòd tou ke w fin fè, ke w fin travay, li mande pou w nouri lespri w. E sa fò w fè yon travay espirityèl pou w nouri lespri. Si w ap nouri lavi w de materyalite, ebyen ou kapab fè de travay pou w nouri lespri w, ou fokis davantaj sou kesyon espirityèl. Donk fidèl followers e telespektatè,

E si chak grenn konpatriyòt kapab fè travay sa a, just imajine ki enpak ke l ap genyen sou yon kominote ki gen 100 mil moun, ki gen 200 mil moun, ki gen 1 milyon de moun. Chak moun pral aji an fonksyon de amonizasyon ke l genyen nan tèl ane. Men, On di souvan ke linyorans è lenfirmite de lespri. Enben, toutan ou konnen mwens, ou fè mwens. Toutan ou konnen plis, ou fè plis. Emisyon jodi a pap long. Son emisyon, m pa konnen sou konbyen minit m gen la depi m ap pale. Dèfwa m konn panse m pale pou di minit epi epi m gentan pale sou plis ke 40 minit, donk sa vle di lè m rann mwen kont ke emisyon an p ap long, m gentan fè plis ke sa m ta sipoze fè natirèlman. Ebyen, n ap kanpe la pou jodi a, nan premyè edisyon ane 2026 la. Mwen swete ke eleman ke m pote pou nou jodi yo Rechèch ke m pote pou nou jodi a e m envite nou al fè sou pwòp tèt pa nou pou n kapab gon konesans, yon meyè konesans de pwòp tèt pa nou, mwen swete ke sa a li pote anpil siksè pou nou. Mwen menm mwen fè eksperyans lan deja. Si m vin di nou yon bagay la a ke m pa fè eksperyans lan oubyen ki ta mande pou yon moun fè eksperyans lan ke m pa fè l, M pap vin di l nan emisyon an. Gen anpil bagay m ap vin di, gen anpil bagay m ap di nou la a, nanpwen se bagay ke m jis ap di nou tou natirèlman, paske se de bagay ke m eksperimante deja. Donk se tèt avèk vou le patriyarch Fegens Similyen, akonpanye de Mis Nadia Bernaud, pou w la tout premyè edisyon de l'émission Renaissance pour l'année 2026. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième édition mais surtout j'attends vos feedback après avoir réalisé les calculs j'attends vos feedback lè nou fin fè calcul yo nou jwenn résultat mwen di a epi nou fè nou fè tout comparaison yo nou jwenn nou jwenn vérité yo please kite kòmantè yo pou mwen pou moun ki septik yo. pou yo kapab kwè pase gen anpil moun se sentoma yo ye men sa wè m di nou la a nou mèt al verifye l mwen menm verifye l deja a trè byento.